On ti soti m fè nan lari a m vin mache mezanmi tout nèg ap koze avèm bon kòman map fè konnen kiyès moun ki renmen m kiyès ki vle ret ansanm avèm hee tèt chaje m pral pale bagay sa a papa m lèm rive lakay la hoo tèt chaje nèg yo fou.
Diablo bonita. Oh mesye, ki lang wap pale la? An m panse, m panse yo pat ayisyen nou te ye. Ayisyen m ye, sa sa vle di bonita a?
Wa kou pa janm tande mo sa nan bouch ou menm, espanyòl wi. Oh ok.
Non paske m wè se yon moun blan, blan ou ye, m panse se.

Sa sanble.
Bon mesye rele fanm nan m wè si map jwenn li. Epi m paka pa rele fanm sa menm. M nan deja fin pran lespri. Alo? Oh? Kòman ou ye cheri? Anfòm? Kote m te wè w rann, kote nou te pase randevo a. E la menm ap tann nou. Pa ban m manti non. M ap tann ou la. Aprè konbyen minit ou ka rete konsa? Paske m pa twò lwen. Ebyen dakò. M espere. Ok, ok. Tchaw.

Fon ti diferans trè senp. Gade w epi gade m. Ok? An lè m bon. Ap ba m bon. Ou tande? E sa k fè lè w wè nèg yo vini yo vin pale. Kòm ou ap vini tankou son anraje, tankou son moun ou bezwen vin bat, ban m pwen sa a tou.

Yo ta renmen wèm ankò. Saw panse? Yo renmen w?
Wi pa. Kòman w fè konnen yo renmen w? Enben se sa yo dim.
Enben, pa gen pwoblèm non yo renmen w pase w pa lèd timoun, ou te bèl menm jan ak manman w. Bon, ou konnen kisa map fè papa w fè pou ou? Wi pa.
Tout men jèn jan yo di ki yo renmen w lan, map bay tout, map fè w fè yon semèn lakay la. Ou konprann? Yon semèn pa. Yon semèn.
Map bay yo tout yon tès. Pou m wè kilès nan yo k vrèman renmen w lan vre. Ohh.
Se papa w mwen ye koute sa m di w pou m wè kilès nan yo si w gen yon gwo pwoblèm vre k ka kanpe avè w ki vrèman vrèman ap chache yon moun pou rete avè l. Ok. Ou mèt kwè papa w. Pase se nan konsa mwen ak manman w te rete. Ohh ou pral pase yo tès. Anben pa gen danje non pa.

Yo pa vle wè. Wè yo wè ti fi anfom. E mwen mwen m konn sa m pral fè pou yo. Yo wè. Mwen bay sa m paka ladan.
Wi lovely. Ou fè m fè twop tan nan pakin nan wi. E pa bagay jwet kap regle non. Ou mete m kanpe twop. Ou sipoze vini pou m rive sou manzè. Bon m di w tout bagay. Fè vit. Ebyen ok m ap tann ou. Ya. Paske fò m montre manzè l pa anyen men. Manzè vini la prale perik mwen nan tèt mwen m pa ka konprann tenten sa. Ou fèk vin nan yon zòn pou w ap ouvè kò w konsa paske.

Sak gen la menm. Kote manman vanpi sa soti menm. Sak konnen. M tande l pran perik tou. M kanpe yon kote map gade pitit. Yon premye pase, yon dezyèm pase, yon twazyèm pase. Lè m wè youn m rele l. Monchè nèg la voye m anlè l pa trap mwen. M bezwen bakòp, m bare lò pou tout bagay sa yo. Epi ann ale, ann ale pou n al chèche mòso bèf sa nou an. Epa Adjimi pou l ap fè penti sa l la.

Ebyen adelimena sa yo ap fè lotbò a la Yo sanble 2 vòlè a epa ti fanm perik la Sa yap fè lotbò a la Banm avanse poum wè Gade yo Gade lajè sa li menm gade yo Ebon pou mwen

Ou wè figi w? M ap trennen l atè a la. Li pa t ka vin chache perik la pou kò l? E, e, e, e, e!
Kanpe, ban m ba w lòt ti pawòl ankò. Ou wè tout nèg sa yo, w ap bat pou jere a, jwe pou genyen, paske w pa ko konn kiyès ki sou ou la. Tout se pou mwen yo ye. Jan m wè w la la wi. Ou vin nan zòn nan, w ap vòlè gason, w ap vòlè perik. Paske nou pa kenbe yo. Nou pa konn kisa pou nou fè pou n kenbe yo. Ebyen, sè m nan, jodi sa la, se swa m kraze figi w la, oubyen w bay Meme perik.

Mèsi wi cheri m tap ouvè kòm m te byen pè mèsi. Ok madanm pa fatigo men sèl sa w gen problèm ou gen met fanm sou ou. Ou twò frèt. Renmen pitanm rele jenn gason yo non m tande ki fou deyò la rele yo pou m wè pou m wè je yo. Wi papa.
Map eseye rele Steeve anvan. Alo Bonswa Steeve kòman w ye la Ya mwen bò sal la kote m te gen randevou ansanm avè w la Ou toujou ap vini an Ebyen ok m ap tann ou M ap tann ou la Pa gen danje Alo Bonswa son Ya m anfòm wi Enhen m ap tann ou bò sal la wi kote m te ba w randevou a ok Alright enben ok dakò m ap tann ou

Oh ou nan wout anben ok ok pa gen danje pa gen danje. Map rele lot la wi pa. Wi wi rele tout jen jan yo net. Wi m kontan sa pitit fim. Tet chaje papa ou konnen depi ou di yon bagay wap fel. Kontan sa.
Ebyen m wap chache. Alo. Mesye reji sak gen la. Ya ou ou nan ok ok ok ou nan wout oh enben ok map tann ou bò sal la ou gen adrès la pa gen danje pa gen danje dakò dakò.

Sa manmwazèl la gen la a? Bon konnen son aksidan li fè la a, so ou konnen doktè di konsa li pap li pap ka mache ankò, so li sou wheelchair. Sa w di m la tèt chaje. E sa fè m te bezwen, li te di m gen yon jèn gason kap pale avè li, m te bezwen nou la a pou m fon ti reyinyon avè nou, pou m pale avè nou. Konprann? Ebyen, men se sa n ap fè la, nou mèt pase pa di pa devan, m pral pale avè nou pase se nou menm m tap tann pou m te pale avè nou. So nou mèt kanpe pase pa devan, mèt te rilaks nou pou papa nou ka pale avè nou. Pitit gason mwen kouman nou ye nou nan fòm? Nan fòm mwen.
Bon ok m byen kontan. Sa fèm rele nou la nou konnen men ti pitit la se li menm ki te tout mwen. Se mwen menm ki manman, se mwen menm ki papa. Se li te konn ede m nan kay la. Kounya la. Maylin fon aksidan la ayayay wouyy doktè di pa ka mache ankò kounya la m wè m pa ka pote chay la pou kont mwen lè m di nou bagay la fè m mal la menm tansyon an gentan vle pran m pase m pa ka wè ti pitit la konsa vre kounya la se sa fè m te rele nou la pou m kòm li te di m gen anpil jèn gason k ap pale avè m ta renmen konnen nan nou tout la kilès ki ka ede m pot chay la. Pase mwen mpaka pot chay la pou konm ti pitit mwen Ouih kè a leve avèm wi kè a leve avèm Pase mwen mpaka pot chay la pou kont mwen So mta renmen konnen ki moun nan jèn gason yo ki moun ki prè ka ede papa nou pot chay la
Alo manman Ou gentan rive lakay la Ebyen ok map vini pa gen pwoblèm.

Marc, ou ale tou? Oh oh! Humm, ou konprann mwen?
Humm, tèt chaje papa.
Granparan, m pa kache di w sa, bagay yo pa bon pou mwen menm nan moman sa. M pa p ka fè anyen pou mwen. Pase nan moman sa, m pèdi djòb mwen, m pa gen anyen menm. Nèg la piye tout bagay nèt. Tout bagay yo bloke pou mwen. Pa menm gaz m pa ka met nan machin nan. E pa fòt mwen non. Tèt chaje. Oh oh! Ah wale tou Reji? Bon, m te wè sa. Depi lè ti fanm nan te vin pran nan kòlèt la, m te wè sa. Pa okipe w papa, pa enkyete w. Tèt chaje wi. So, lavi pa ka fè yon gate pou nèg yo non. So, se kè m. Map fè sa kem di a. So papi. Kom ou te rele m vin la a. M pa fè te di m te vini. M wè tout sak fèt yo. M wè tout moun ki te la. So nou konnen pami mayi yo nou konnen gen la de pa gen la de kap tonbe kanmenm. So mwen menm m retire tet mwen pami mayi pa gen kòm chè. M pa aksepte. Se pa kou sa pa bon an.

Ki sa? Cheri. Ooh, mèsi Bondye. Mèsi Bondye. Ha, mwen pa mwen yo.
Ha, ha, ha. Mwen pa di sa. Mwen vle di, son tès papa mwen te bezwen pase. Mwen te wè nan tout moun ki ta pale avè mwen, ki es ki te renmen mwen, ki es ki te vle ret ansanm avè mwen, e sak fè mwen te fè sa. Oh, mèsi Bondye.
Mèsi Jezi! Mwen vle moun pa mwen yo. Mèsi Senyè. Amen.

Epa vre fi a pa fè aksidan vre non menm. Mesye m pa kwè. Gade sa granmoun nan fè mesye. Granmoun sa yo. Sa son bèl tès wi mesye. Egzamen sa nou pa pase nou pa bon ladann non.